Hello mes amours, bienvenue sur chanel la et merci à ou menm ki gentan abone avek chanel la, ou menm ki toujou pran yon ti tan pou like, kòmante epi pataje. E ou menm ki ta tonbe sou chanel sa pou la premyè fwa ki poko abone, map mande ou tanpri pa ale san pa fè sa pandan wap peze ti bouton rouj ki make subscribe oubyen s'abonner epi pa bliye aktive ti kloch notification et rete sou Le monde nan emisyon aswè a la ebyen nou pral pale de dosye Christopher paske sa fè kelke jou depi ke moun yo ap mande n Pou n kapab fè yon emisyon sou dosye Christopher la. On apèl sa Chapitre Christopher. Ebyen nan pral genyen plis enfòmasyon sou koze sila a. Epi tou nou pral genyen yon maksimòm denfòmasyon sou koze krèy la ki te fèt nan Oasis. Alò, m panse ke emisyon sa a li kapab deplè a on seri de moun paske ben se pa toujou evidan, daprè moun sa yo, pou w vilgarize yon seri de bagay ki fè sosyete a parèt sal.

E depi kèk jou la a, nou wè feuilleton sa a li ap fè la une sur les réseaux sociaux, eh bien Christopher Beau Gosse, humm kòm sa, Christopher Beau Gosse, ben daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, se un beau gosse kanmenm ki vit en Afrique. Misye byen poste a travè se foto sur les rezo sosyo, je kwa ke se sur insta. E pwi bon misye li menm li gen anpil moun dèyè li paske ben c'est un dandi, paske se yon nèg ki byen kanpe, yon nèg m ta kapab di bon pa gen anyen pou repwoche li si w ta chita sou kesyon ki gen rapò ak bote tou sa. Bon ebyen e gen yon jèn ki wè Christopher sa gen anpil moun dèyè li e. Gen anpil fi ayisyen ki menm dèyè Christopher sa. Ebyen il a utilize un faux compte au nom de ce Christopher beau gosse men misye son ayisyen ki ap viv République Dominicaine epi chak jou misye fè post epi ben il vient d'être côtoyé par bon nombre de femmes du côté d'Haïti sa ou pa ta panse anpil bèl limena anpil bèl timoun ki lekòl kay mè anpil timoun de paran Paske lè wap gade timoun sa yo sou foto ebyen se bèl baby oh lala tèt chaje ebyen Christopher pral jwe kou a le Christopher ayisyen ki vit an République Dominicaine je kwa ben li kòmanse antre an kominikasyon avèk sè joli demwazèl en anpil bèl pawòl ap tonbe e finalman kès ki va se pase partaj de foto e medam sa yo deside jisteman voye foto chouchoun yo By Christopher Mezanmi anpil bèl chouchoun al jwenn Christopher Ou ta kapab imajine ou menm ki gen mennaj ou Mennaj ou voye foto chouchoun li ba ou Ebyen menm foto sa lal jwenn Christopher Donk medam sa yo finalman yo pa orijinal Foto sa ou te resevwa li pa orijinal paske l gen kopi pas sou li Ou wè Bon tèt chaje. E sa ka rive tou, se pa ou menm ki te resevwa foto sa a an premye, paske li te gendwa fin voye l bay Christopher epi li deside fè mennaj li plezi. Donk jounen jodi a la a, sa k ap pase nan peyi an, li mete les gentlemen du côté d'Haiti nan yon sitiyasyon pou yo pa fin genyen twòp konfyans nan yon seri de moun. Men fò m di nou byen, gen yon seri de fi ou gen nan men w, ebyen pa t dout, ou pa gen pou w ap fè dout sou li paske Ou wè fi a l pa gon konpòtman li mennen a, ou wè s on moun ki vle ale jiskobou ansanm avèk ou, paske imedyatman ou gen yon fi li nan pa bon, w ap wè sa wi, humm, pa rapò ak rèv li, pa rapò ak fason l ap pale, pa rapò ak tan de pwojè ke l genyen, donk w ap deja wè ki tip de fi ke w gen nan men w. Men kote w pral twonpe an. Se lè ou genyen yon timoun de fami nan men ou, yon timoun ki lekòl kay mè, yon timoun ki pa an pàn darjan, epotan li anlize l nan pratik sa. Ebyen, medam yo voye bèl foto bay Christopher, foto chouchoun yo, tout bèl bagay nèt. Epi, ke fè Christopher, Layisyen? Ebyen, misye deside pibliye tout foto sa yo. Mezanmi gade! Hum!

M panse ke sa pap deranje pèsòn paske la il va y avoir un petit problème avec bon euh tèt chaje paske se medam yo ki te deside voye foto yo ebyen si jounen jodi a la foto yo sou insta e yo sou facebook yo sou whatsapp pa gen danje puiske se Christopher ki li menm pibliye foto sa yo pa bliye medam sa yo gen anpil nan yo se bèl limena wè limena sa yo ou pa kab menm kotwaye yo ou pa kab menm di yo bonjou nan lari

Ou pa mache dèyè moun ki zuzu paske dèfwa yo kapab fè w fè tenten tou. Ebyen se sa Christo fè Layisyen ki donk an Repiblik Dominikèn fè medam sa yo. Gade bèl ti foto mezanmi pou wè. E misye fin pibliye foto yo epi l ap di, gade figi yo byen! Gade figi yo byen! Wè, n ap gade foto yo la a. Donk, anpil bèl ti pawòl t ap tonbe. Tout bèl foto sa yo ki al jwenn Christopher. Donk Christopher li menm li sedui medam yo o non de. L'autre Christopher beau gosse qui vit en Afrique et finalement ça passe et pour l'instant on va regarder la vidéo après la publication et Christopher dit se mwen Christopher a men Christopher a ok baww. Pou nou wè kyès Christopher a Ebyen m pa Brian Christopher a bèt ok si w pat konnen konnen kounya baww.
Bon wè tout bagay sa yo kap pase la mesye bon entènèt la son pwoblèm wi entènèt li konstwi yon sosyete men li banalize anpil valè li brade anpil valè nan sosyete a donk ou menm kap itilize entènèt gon fason pou itilize l sinon wap wont ok konsèy pou nou medam donk jounen jodi a la lè ou wè yon nèg ou kwaze avèl sou enstagram nou poko menm gen chans rankontre, nou pa angaje yon diskisyon pwofond epi sa w tande a la a nèg ap voye foto ba ou menm wap voye foto bay nèg se danje pou wou medam mesye alò nan fèmen dosye sila a la swit nan afè krèy ki genyen oasis la ebyen chak jou ki jou m ta kapab di genyen videyo kap vini an plis e tout videyo kap vini an plis yo m ta kapab di ebyen se videyo vreman vreman. chokant e etonant alafwa paske genyen plis aktivite kè kontan atravè videyo sa yo. Ebyen, krèy sa a, m ta kapab di jounen jodi a la a, m vin avèk yon maksimòm enfòmasyon pou nou. Se yon krèy ki planifye depi Lèzetazini e depi plizyè mwa. E se korona a menm ki te bloke zafè krèy la nan peyi Dayiti. Kès ki se pase? Nèg yo pa ta kapab vini yon bon maten konsa epi yo di yo pral fè krèy nan peyi Dayiti. Genyen kèlke dyaspora, ou konnen depi moun nan lout bò se dyaspora li ye, ki nan peyi Etazini. Men le pwoblèm se ke sèzòm la ont ete twonpe pa lèr fam. Donk gen ti blòdè an Ayiti k ap bay madanm mesye sa yo sèvis. Ebyen, kisa ki pase? Gen youn nan mesye sa yo ki gen yon tonton l ki viktim. Epi nèg yo monte yon rezo yo di yo pral vin vanje Laras nan peyi Dayiti. Ok! Pase Blòdè k pa gen yon goud nan pòch li ap tape madanm dyaspora nan peyi Dayiti gen pwoblèm. Ebyen nèg yo fon gwoup 10. Nèg yo vini nan Wazis. Nèg yo lwe 53 fanm. Wè tout sa n tap gade la gen 53 fanm ki delege ki vin nan Oasis lan ki vin nan plezi bay aktivite kè kontan. Map gade sou yon video gen youn menm kap fonksyone li kenbe telefòn li e demwazèl sa poul bay. Gen youn li menm. Daprè enfòmasyon yo, mennaj li te akonpanye l vin avè l nan Oasis la pou vin achte alonj. Depi lè m ap pale avè w la, alonj lan se nan krèy li ye. Bon, finalman nèg yo vini, nèg yo reyalize afè yo, bagay la byen pase. Men mezanmi m ap gade jan bagay la ye la a, e si on nèg ou te gen mennaj ou nan krèy sa a, monchè, m p ap ba w manti, si w ta gen chans idantifye l, ou mèt kite l paske, Janm wè nèg yo fonksyone a nèg yo fè garaj pou trelè pa genyen garaj pou moto paske nèg yo gen materyèl nan men yo e nèg yo se kòmsi m ta kapab di w se te de nèg ki dwoge pou jan nèg yo fonksyone a paske dènye videyo m ap gade la mesye nèg yo fè bagay la ak yon raj epi chak jou genyen nouvo videyo se kòmsi m ta kapab di w nèg yo di bon Yap fin avèk bagay ki rele Ayiti a, mennaj blòdè yo, yap blaze yo, yap blaze fanm yo. E finalman, tout bagay pran lari, jan n konnen, sa vle di, ou wè kòman bagay yo pase. Ebyen, se konsa m ta kapab di, kounye a la, medam yo gen anpil ki kòmanse kite zòn yo. Genyen fanmi yo di yo, ebyen, kite zòn nan non paske ou konnen e sal, non sal non fanmi an. Paske gen anpil nan yo figi yo te parèt sou videyo yo. Ebyen se sa kap pase pou Kwelie la. Sa vle di nan jou kap vini yo la ou kapab gen chans wè plis videyo toujou paske nèg yo m gen presyon se fim pòno nèg yo te vin moute nan peyi Dayiti. Nèg yo fin fè aksyon yo ebyen nèg yo vire do yo yale. Donk se yon misyon byen akonpli. E pou Kwelie la kounya Fo blòdè Bon m ri wi la Paske fo blòdè Ayiti yo Ti blòdè yo Ta vanje la ras ankò Paske fo nèg yo al chache wè Tout madanm Dyaspora E gon bagay konsa k ap planifye la Gen anpil nèg la ki di Bon se veksan Nèg yo pa ka sot lòtbò a pou vin fè sa Antouka mesye m pa vle nou antre nan yon polemik avèk nèg yo nan Dyaspora a non Paske nèg yo gen bagay nan men yo E paske yo gen bagay nan men yo ki fè yo ka fè bagay Pa vre E Bon nèg yo di la, ti mesye isi yo di bon yap gonfle ponyèt yo la pou yal tape madan dyaspora isi yo. Men atansyon! Donk lè wal fè yon bagay konsa, bon fòk ou kapab fè garaj pou trelè tou. Paske nèg yo pou janm wè nèg yo tap fonksyone la, monchè nèg yo mpap baw manti nèg yo, nèg yo gen bagay nan men yo e nèg yo yo fè garaj pou trelè. Nap gade sou videyo yo mezanmi pou wè. Hum pa gen anyen k rete ankò non pa gen anyen k rete ankò moun yo tap pran plezi men etan done ke bagay la pran lari mwen m pa ka di anyen ankò sou kesyon sa donk m espere bagay sa pral fè yon veritab deba o nivo de nèt la o nivo de tout fanatik yo donk hum se an kelke sòt de dosye sa yo m te gen pou m te kapab pataje ansanm avèk nou listwa de Christopher le trompeur. Epi kesyon krèy onivo de Oasis, donk pou kwèl ye la, gen anpil fi ki ap kalkile, ki petèt plonje dan le remò, dizan tou senpleman, eh pourquoi ai-je fait ça? Et il y a des hommes qui disent, ben poukisa m te renmen avèk entèl? Gen fanmi k ap di, poukisa pitit sa te sòti anndan m? Men pa bliye, depi w gen yon timoun lakay ou, ou wè se wout limena l ap pran, ebyen tou sa ka rive l.